Medam mesye bonswa jodi a se lendi 16 janvye 2023 isi to zetazini se yon jou ferye depi studio 18 la vòt la mik nan Washington mwen se Jacquelin Belizaire kèk nan gran pwen kap domine aktyalite a. Etazini nan okazyon jounen Martin Luther King nan prezidan Joe Biden pran la pawòl nan yon legliz batist e li rann omaj bay defen lidè dwa sivik la. Etazini toujou, depite repibliken yo mande la mezon blanch poul founi Tout enfòmasyon sou fouy ki gen arevwa ak dokiman sekrè yo te jwenn lakay e nan ansyen biwo Prezidan Joe Biden. Ayiti Jistis, Jij denstriksyon Walter Wesser Voltaire tande jodi a Emmanuel Sanon yon lòt fwa ankò nan kad ankèt sou asasinay Prezidan Jovenel Moïse. Epi Miami, Eta Florid, nan wikenn nan se te setyèm edisyon prestigious Haitian Music Awards. Mèdam mesye, bonswa lòt fwa ankò, mèsi dèske ou chwazi voa Kreyòl pou ou enfòme ou. Nou panse ke ou te pase yon bon wikenn e nou di w byenveni nan devlopman aktyalite a sou voa Kreyòl. Nou pral pale jistis dabò nan peyi Dayiti kote jodi a enben gen jij Walter Wester Voltaire ki tande yon lòt fwa ankò pastè Christian Emmanuel Sanon nan kad ankèt sou lanmò prezidan Jovenel Moïse.

Emmanuel Sanon. Epi yon lòt kote toujou nan kesyon jistis, komisè gouvènman tribinal premyè enstans Pòtoprens la, mèt Jacques Lafontant, li rankontre ak laprès pou demanti enfòmasyon ki ta fè kwè ke li nan move zak. Plis detay avèk korespondan Pòtoprens, Masiado Vilmé. Komisè Lafontant denonse yon manm nan Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè a, CSPJ, li di ki resevwa lajan nan men yon ansyen minis jistis pou ekate l nan sistèm jidisyè. M etone tande ke yo ta ekate m nan sètifikasyon an alòske pou 2 rezon fondamantal pami tan dotre ki pa gen fondman. Dabò yo di m libere 2 Meksiken nan dwòg ki sot Okay ki vin Pòtoprens. Ras pou lajan. Adm pakè ki transfere pou se malversasyon koni de tous nan pakè a li di ke m vòlè tout kò de li pakè yo e mwen reponn mwen di pa yon nòt de denonsyasyon konseye minis dò se moneye pou kapab e enfliyanse de lòt konseye pou yo kapab.

Bagay ankò, li te mande m bay konklizyon favorab nan yon demand men leve sou 4 polisye ki nan dosye prezidan an, m pa fè l. Ok, li fè lòt moun fè l mwen m pa fè l. Aktyèlman m pa di polisye yo yo yo yo koupab de sa yo reproche yo a. Si yo pa repro, si yo pa gen anyen kont yo, yo ka libere yo. Sou ki kritè li mande w libere moun sa yo? Mwen menm, paske se kabinè l ki te fè dwa, ki te fè demand an men leve a. Kòman yon nèg minis pou kabinè w fè demand an men leve? Aprè deklarasyon sila, Sèvis Kreyòl Lavwadlamerik la te chache rantre an kontak ak ansyen minis jistis la, Berto Dorcé sou akizasyon ki tonbe sou do l, demach yo te an ven. Toutfwa, Komisè Lafontan mande CSPJ pou chache korije ka e l. CSPJ pa gen dwa sètifye komisè gouvènman yo paske nou pa depann de yo. Yo gen yon dwa de rega sou nou sèlman. Dakò? Yo gen yon dwa de rega sou nou. lè y ap nonmen nou pou yo ban nou lese pase pou n al prete sèman, paske nou dwe prete sèman devan tribinal prè dikèl n ap egzèse otorite nou yo. Donk an sela, se yon bagay k ap gen, se yon bagay ki ap akouche yon montay souri, paske yo pa gen dwa sa. E yon yon e paske prensip yo a sou prensip yo yo yo di yap mete m deyò a li pa respekte le prensip di kontraditwa yo poze yo pran de motif pou mete m deyò alòske je ne pa ete entèroje si se kesyon si se motif. N ap raple nan dat 11 novanm 2022 pase a ansyen minis jistis ak sekirite piblik la Berto Dorcé te revoke mèt Jacques Lafontant nan tèt pakè a pou move zafè ak lòt ankò. Yon revokasyon konsèy minis yo pat valide. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Nou fò nou di ke CSPJ a gen plizyè jij ke l pa sètifye e genyen plizyè ladan yo ki yo menm yo pa dakò avèk desizyon sa. N ap kite aktyalite a nan peyi Dayiti pou n antre isit Ozetazini. Sa gen Prèske 60 tan de sa, youn nan diskou ki pi istorik nan lemond te fèt nan dat 28 out 1963 pandan mach sou Washington nan, I have a dream, Mwen gen yon rèv. Sandra Lemaire gen detay sou gran moman sa nan listwa Lèzetazini. 28 out 1963, 250 mil Ameriken te mache ale nan moniman Lincoln nan nan Washington pou mande dwa sivik, travay ak libète. Youn nan lidè yo, Reveran Martin Luther King, Jr. te pwononse yon diskou istorik. An 1963, restoran ak fontèn dlo segrege yo te yon bagay komen nan sid Lèzetazini. Menm ane sa a, lapolis nan vil Birmingham, Alabama, te voye chen atake epi wouze ak kannon dlo manifestan pasifik. Jounen joudlan 1863, Prezidan Abraham Lincoln te anonse liberasyon esklav yo, ki te libere tout esklav nan eta ameriken ki t ap revòlte kont Washington yo. Mach sou Washington nan te make 100 tan depi evenman istorik sa a, men li te souliyen tou ke Etazini te bezwen fè plis pou Nwa yo anski konsène dwa sivik. Manifestan yo t ap mande pou yo adopte pwojè lwa dwa sivik Prezidan Kennedy a. Pastè King te gen yon vizyon radikal pou Lèzetazini e elokans li te motive foul la pou l bat bravo pou ide li te genyen pou yon sosyete ki pi jis. Misye te di li gen yon rèv ke yon jou nasyon sa a ap leve kanpe epi mete an aksyon prensip fondamantal li yo ki se nou konsidere kòm verite ke Bondye kreye tout moun egalego. Apre mach la, te gen yon rankont enpòtan nan La Mezon Blanch avèk Prezidan Kennedy.

Merci Sandra se yon jou ferye isit o zetazini paske yo toujou eh enben fè festivite pou make oubyen pou onore memwa Doktè Martin Luther King ki li menm te resevwa tou yon pri Nobel lapè. E Prezidan Joe Biden li menm nan okazyon te vizite yè dimanch la legliz Batis Kings Ebenezer kotel te mete aksan sou eritaj Martin Luther King. Ann al wè sa pi pre. Show up oh God even in this world God we need you to show up. Nan okazyon anivèsè dat istorik sa, Prezidan Joe Biden reyalize yon pelerinaj istorik nan sa l rele Legliz Amerikèn Libète a pou make anivèsè Martin Luther King Jr. Battle for the soul of this nation is perennial, it's a constant struggle. It's a constant struggle between hope and fear, kindness and cruelty. Batay pou nanm peyi sa a se yon batay etènèl. Se yon lit san pran souf. Se yon lit an pèmanans ant lespwa ak laperèz, ant jantiyès ak kriyote, lajistis ak lenjistis. Se yon lit kont moun ki mele nan rayisman, ekstremism ak enzireksyon. Anplis ankò, nou tande e konsidere lòd Granmèt la ak murmure zanj yo. Nan legliz Batis Kings Ebenezer, dimanch maten sa, moun te ka wè senatè demokrat Raphael Warnock ki te syeje ak Prezidan Joe Biden, ki li menm onore memwa Pastè King lè l mande pou swiv eritaj li. We have to choose a community over chaos are we the people are gonna choose love over hate these are the vital questions of our time and the reason why I'm here as your president I believe Nou dwe chwazi yon kominote olye de kawo Eske nou se moun kap chwazi lanmou olye de rayisman? Se kesyon vital pou epòk nou an e se rezon sa ki fè mwen la a antanke prezidan. Mwen kwè lavi ak eritaj Doktè King montre nou chemen an e nou dwe prete atansyon ak sa, mwen menm, mwen fè sa. Prezidan Joe Biden tounen premye prezidan ameriken ki pwononse yon sèmon dimanch maten nan Legliz Batis King's Ebenezer. Nan okazyon an, prezidan an site yon gwo kesyon

E toujou pou onore memwa Doktè King, genyen yon mach anyèl san vyolans ki dewoule nan Fort Lauderdale, nan Eta Florid, isit Ozetazini. Bèl defile, anpil lekòl, mizik, dans te fè pati moman sa a nan parad sa a. Jeanty Augustin Junior.

Li te trase yon chemen pou nou suiv. Kidonk, se nou menm kounye a ki pou kontinye chemen sa a. Epi se yon benediksyon pou mwen la. Bòn fèt Maten Lite King ak tout frè ak sè m yo nan tout mond lan. Franmason sa a ki t ap defile nan parad la t ap di nou kisa jou sa a reprezante pou li. Nou konnen ke Maten Lite King Jinyò se te yon predikatè, yon aktivis, Li te yon franmason tou. Kidonk, sòti pou nou soutni imaj li ak eritaj li, se yon gwo onè pou nou, pou nou patisipe nan parad sa a. Jeanty Augustin Junior, Miami, pou Lavwadlamerik. Fò n di ke gen anpil lòt peyi, yo menm tou, yo onore memwa Doktè Martin Luther King. Epi Etazini politik, enben genyen depite repibliken, yo menm yo mande La Mezon Blanch pou l founi tout enfòmasyon ki gen rapò ak fouy ki te debouche sou dekouvèt dokiman sekrè lakay e nan ansyen biwo Prezidan Joe Biden. Demand sa fèt apre La Mezon Blanch anonse pandan wikenn nan ke yo dekouvri kèk lòt dokiman sekrè ankò lakay prezidan an nan eta Delaware. Nan yon lèt li voye bay La Mezon Blanch dimanch la, direktè Komisyon Responsablite Lachanm nan di li ta renmen wè dokiman yo ak tout kominikasyon ki gen rapò ak fouy yo. Repibliken yo mande tou lis moun ki te vizite rezidans prezidan an nan Wilmington, nan eta Delaware. Ou toujou sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. Nou pral pale imigrasyon. Enben, imigran k ap viv nan sant ak nan nò Meksik kapab pran randevou pou yo prezante nan yonn nan pami 8 pò dantre Etazini pou mande pèmisyon pou antre nan peyi a pou rezon imanitè. Jean Robert Philippe gen detay sou koze sa a. Depi jedi 12 janvye 2023, imigran k ap viv nan Sant avèk Nò Meksik kapab itilize aplikasyon cbp One Ajans Ladwann ak Pwoteksyon Fwontalyè a pou pran randevou avan yo prezante nan 8 pò dantre nan sidwès fwontyè Etazini pataje avèk Meksik pou mande azil. dapre anons Depatman Sekirite Enteryè ameriken an fè semèn pase a. Desizyon sa a fè pati mezi ranfòsman fwontalye adisyonèl administrasyon an mete sou pye pou etann mwayen imigrasyon legal, limite imigrasyon ilegal epi ranfòse sekirite. Desizyon sa a aplike sèlman pou imigran ki kalifye pou rezon imanitè, avèk eksepsyon kont lwa sanitè Tit 42 a ki toujou an vigè. Aplike pou randevou a pa vle di l ap kapab fèt nan dat avèk lè ki te fikse a. Aplikasyon cbp One nan pèmèt pwosesis la dewoule de fason òdone olye pou imigran yo debake sou fwontyè a san randevou. Aplikasyon pou randevou a disponib sèlman pou imigran nenpòt peyi k ap viv nan Sant avèk Nò Meksik. Menm si Tit 42 a ta leve, Menm pwosesis randevou a ap toujou aplike avan imigran prezante pou enspeksyon avèk demann pou pwoteksyon, olye pou yo prezante dirèkteman vin tann nan yon pò dantre san randevou. Imigran an kapab itilize menm aplikasyon cbp One nan pou l fè demann pou madanm li oubyen mari l ak pitit li k ap akonpaye l jou randevou a. Imigran yo kapab soumèt demann yo a dirèkteman apati de aplikasyon cbp One nan e yo p ap bezwen itilize sèvis yon òganizasyon. Viviane Petit-Frère, k ap travay nan Haitian Bridge Alliance, konfime asistans òganizasyon te konn bay imigran yo sou fwontyè a, pap egziste ankò. Kounye a pa gen enskripsyon paske egzanpsyon Tit 42 a pral pran fen, pap gen enskripsyon, ou pap kapab pa antre Etazini avèk èd òganizasyon. Pa pote kò w ale sou fwontyè la. Bò kote pa l, Blaine Booky, yon avoka dwazimen ameriken bay plis presizyon nan mikwo jounalis Mackendy Ducasse depi Tijuana, o Meksik. Gouvèneman American ap chanje sistèm sa kounya paske yo pa vle moun vini frontyè a yo vle moun rete kote yo ye pou fè yon pwosesis yo di ke pi legal men nou konnen moun gen dwa aplike pou azil lè yo rive frontyè a. Men 8 pò dantre kote ou kapab mande randevou nan aplikasyon cbp One nan si w ap viv nan sant avèk Nò Meksik.

N ap pale imigrasyon toujou, majistra vil New York la Eric Adams vizite vil fwontalyè ant Meksik avèk Lèzetazini an palan de El Paso pou konstate sitiyasyon migran yo pandan vizit la majistra a di li pa gen plas nan New York pou imigran yo Valerio Saint Louis depi New York. Majistra New York la, Eric Adams, te vwayaje rive sou fwontyè meksiken an nan vil El Paso yè dimans 15 janvye a pou l al konstate sitiyasyon migran yo k ap eseye rantre isit Ozetazini. El te deklare pandan vizit la ke pa gen plas nan New York pou yo voye otobis imigran vini plen vil la ki deja gen plis kantite moun ki abite nan tout Amerik la. Eric Adams, ki se yon Demokrat, te pote kèk kritik tou kont administrasyon Prezidan Demokrat Ameriken an, Joe Biden, ki te di kounye a se moman pou gouvènman lokal la fè travay li. Prezidan an te fè deklarasyon sa a konsènan kriz imigran yo sou fwontyè sid Etazini a. Se premye fwa yon majistra New York deplase vin vizite yon vil fwontalyè nan sid peyi a sou pwoblèm imigran yo. Eta Repibliken yo te voye plizyè bis imigran nan nò New York la ak lòt vil yo, sa te agrave kriz lojman nan vil New York la epi lakòz yon kriz sanzabri ki vin pi grav nan vil New York la. Vwayaj Majistra Adams nan El Paso vini apre ke l te di foul migran ki debake nan New York la te koute vil la plis pase 2 milya dola nan yon moman kote ke vil la deja ap fè fas ak yon gwo defisi bidjetè. Nan yon konferans pou laprès ke l te bay pandan vizit li nan El Paso, Texas, majistra a te di. Our cities are being undermined and we don't deserve this, migrants don't deserve this. Vil nou an ap afebli, e nou pa merite sa. Migran yo pa merite sa, ansanm ak moun ki abite nan vil yo pa merite sa. N ap atann plis toujou nan men lidè nasyonal nou yo ki dwe abòde pwoblèm sa nan yon fason reyèl. Nou te aprann jodi a, sa ki te trè enfòmatif, se poutèt sa li te enpòtan pou n vin isit la, Nou aprann ke gen sit entènèt ki fè piblisite fè konnen ke nan vil Nouyòk, lari yo kouvri ak lò, ke moun jwenn travay fasil, ke ou otomatikman pral kapab viv nan yon chanm otèl nan Nouyòk. Gen yon bwi k ap kouri pami moun k ap chèche azil yo, pami imigran yo, ki bay fo enpresyon ke si w vin nan vil Nouyòk la, tout bagay ap anfòm. Nou dwe bay moun yo enfòmasyon egzak la. E se sa kèk nan sant imigran yo ap fè isit la. Yo vrèman byen eksplike moun yo sa k ap pase nan Nouyòk la kounye a. Nan Nouyòk, lè w vini, ou pral viv nan yon anviwònman kote ke pa gen plas ankò. Sa ta dwe kowòdone pa gouvènman nasyonal nou an, non sèlman pa otorite lokal yo, pa ong yo, men li ta dwe fèt pa gouvènman nasyonal la, e se sa k pa fèt. N ap raple ke nan mwa ki sot pase la yo, gouvènè repibliken vil Florid ak vil Texas te voye plizyè milye imigran k ap chèche azil pou Ozetazini nan vil politisyen demokrat yo ap dirije, tankou New York, Chicago, Philadelphia e Washington DC. Pou voa Kreyòl, Valerio Saint-Louis, New York. Mèsi Valerio, e federasyon nasyonal, n ap retounen nan peyi Dayiti pou pou presi, e federasyon nasyonal kazèk Ayiti denonse absans pouvwa santral la nan seksyon kominal yo. Fenaca mande antwot pou premye minis Ariel Henry respekte pwomès li te fè nan fen ane 2022 a. Yon repòtaj Yves Manuel. Plizyè pèsonalite ki regwoupe nan non Federasyon Nasyonal Kazèk Dayiti rankontre laprès pandan jounen an nan lide pou mande Premye Minis Ariel Henry pran responsablite li vizavi de seksyon kominal yo ki trete an paran pov. 1 milyon de goud ke Premye Minis la te pwomèt li pa janm bay li. Epi peyizan yo menm konnen ke kasek yo gen bagay nan men yo, epi pou otan nou pa gen anyen nan men nou, seksyon yo sal, yo pa aseni, seksyon yo rete tou sal, fatra, epi bagay ki pi tris la, nou gen yon fon ki gen yon dekrè ki te soti fon an, epi yon nòt. An nèg parèt kòm on toudenkou retire fon an nan men nou. Lekòl lekòl peyizan yo timoun yo pa kab peye la e lan biwo nou yo vini. Nou pa kab peye biwo nou an fèmye kay moun yo lan lan men yo yap vin yo di yap vin dechouke nou lakay nou. Nou santi nou pa kapab ankò nou rele anmwe anmwe pou Bravè anmwe pou premye minis Ariel. ki pa rekonèt nou antanke eli e pouvwa kazèk pa konn fini pouvwa kazèk se eli ki ranplase eli. Yon milyon goud kòm pwomès 24 mwa ayieye salè kazèk sa yo di yo pa konn ki sen pou yo rele kòm premye chèf k ap viv ak abitan nan seksyon kominal yo depi kèk tan yo pratikman pa ka fè ankenn entèvansyon. Nou mande pou yo peye nou paske nou gen 25 mwa la yo pa peye nou. Yo konn ba nou fon, yo konn ba nou yon ti monnen chak ane pou nou ka fè yon ti jès avèk moun nan seksyon kominal nou, nou pa jwenn li e nou pa ka mache nan seksyon kominal yo paske se zye seksyon, moun nan seksyon kominal yo nou ye. Tout seksyon kominal yo se sou nou y ap gade. Nou pa gen anyen nou ka fè avè yo, nou sanse prèske mawon nan seksyon kominal yo paske tout jounen y ap vin frape pòt nou, nou pa ka regle anyen pou moun yo, nou pa ka fè anyen sitou lè lapli tonbe gen kote menm yon tou rat, menm yon tou rat nou pa ka bouche. Nou pa ka bouche, nou pa ka fè anyen, nou di ase, nou pa kapab ankò, paske prèske tout kazèk yo sanse kite seksyon kominal yo koz de presyon popilasyon an, nou pa kapab ankò. Prezidan FENAKA, Yves André te pwofite de konferans de près sa pou lanse yon mesaj klè bay gouvènman ak tout sila yo ki aspire vin pran pouvwa. Nou mande PM Ariel Henry Pou Kenny pran responsablite l fas a nasyon an ankò yn fwa pou l mete sou kont pou l mete sou kont chak seksyon kominal 1 milyon de goud yo pou y al fè travay anndan seksyon kominal yo. Ebyen nou pa vin bay presyon. Nou se de responsab. Nou pa vin voye moute sou pèsonn, men nou sèlman mande yo pran responsablite yo pou yo fè travay alò pou yo akonpanye peyizan yo pou seksyon kominal yo ka mache kòmsadwa. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. N ap rete nan peyi Dayiti, repriz aktivite komèsyal ant Panama avèk Ayiti apati de yè dimanch la, 12 an aprè pa t gen vòl dirèk ant 2 peyi sa yo. Yon repòtaj Renan Toussaint depi Pòtoprens. Se sou lidèchip Chanm Komès Ayisyano-Panameyèn ak Entè-Karayibeyèn, CCHPIC, yon strikti ki pran nesans premye jiyè 2022 Premye vòl komèsyal dirèk ant Repiblik Dayiti ak Panama inogire yè dimanch 15 janvye 2023 a, te gen 43 komèsan ayisyen abò. Dènyè fwa te gen yon vòl konsa ant 2 peyi yo, se te nan lane 2011, swa 12 lane sispansyon Prezidan estrikti sa, ansyen minis Yanick Mezile, di demach sa bon pou peyi Dayiti sou plan ekonomik ak sosyal. Avèk pil jenn gason nou genyen la yo, pil jenn fanm ke nou genyen la yo, ki lan yon pakèt bagay, lè te gen konbyen kontenè machann yo ap resevwa, 5, 6 kontenè, eske se nou menm ki pral debake yo? Non! Son pakèt jenn gason O mwen kap debake o mwen 200 300 jenn gason kap gen dyòb kap rantre a lakay yo chak jou avèk on on on on on on 5 on 5 600 dola lakay yo pa jou paske si yap debake o mwen konbyen konntenè o ou konprann sam vle di w sa vle di ke e nou tout pèdi nou tout pèdi paske ou menm komèsan mwen menm ki fè o mwen 4 konntenè m di w on egzanp. Pa egzanp, ou menm kòm komèsan ki fè 4 kontenè, 5 kontenè nan yon mwa, ou wè konbyen djòb ou kreye nan mwa sa a, konbyen djòb endirèk ke w kreye. Sa vle di ke se remonte ekonomi peyi an. Madam Mézil di y ap kontinye travay ak otorite panameyèn yo pou pèmèt aske vòl regilye yo rekòmanse Pòtoprens.
Trè kontan e yo te pwomèt nou y ap ba nou 150 viza, jan wè lòt kamarad yo te di l, pa semèn. Yanick Mézil di voa Kreyòl se pa sèlman achte komèsan ayisyen pral achte Panama, yo pral vann tou. Si n ale avèk konntenè nou ranpli, Panama, epi lè n ap tounen, n tounen avè l ranpli. Sa vle di tout nou tou lè de jwenn. Nou tou lè de pwofite. E fòk mwen di w, ou konn sa yo renmen lakay nou? Se kafe an. Aww, yo renmen kafe n, yo renmen wonm nou. Se sa yo di n. Avan repriz vòl dirèk ant Pòtoprens ak Panama Siti, kòmèsan ayisyen te tranzite an Repiblik Dominikèn an pasan pa Kwadèboukè Malpas malgre pwoblèm ensekirite jeneralize ki gen sou wout sa a. Pwochen vòl pou yon lòt gwoup kòmèsan ayisyen al Panama fikse pou 29 janvye 2023 pwochen daprè prezidan chanm komès Ayisano-Panameyèn ak Entè Karayibeyèn nan, Yanick Mézile. Renan Toussaint pou voa Kreyol, Potoprens.
Mèsi Renan, e pandan wikenn nan, nan Miami eta Florid, se te setyèm edisyon prestigious Haitian Music Award, Jude Deronsré te sou plas. Se nan kad setyèm edisyon prestigious Haitian Music Award ke voa Kreyol retwouve l jounen jodi an nan Julius Litman Performing Arts Theatre ki an plen kè de North Miami eta Florid. Se yon sware kote yo onore atis ayisyen ki te distenge yo pandan ane ki sot pase la a. Se nan finisman jounen samdi 14 janvye 2023 a ke divès pwomotè, mizisyen ak zanmi mizik ayisyèn nan te mache rantre nan Julius Litman Performing Art Theatre de North Miami pou vin onore divès atis ayisyen ki te make ane 2022 an. Pami moun ki t ap patisipe nan sware a, voa Kreyòl te rankontre avèk atis powèt André Fouad ki te prezan depi premye edisyon an. E s on inisyativ ke mwen wè ki kòmanse devan m, e m wè l ap fè chemen l, e m panse ke nou bezwen jan daktivite sa yo pou nou kapab non sèlman pwomouvwa lakilti ayisyen men osi Kòmsi venere, respekte atis nou yo, paske atis nou yo ap fè anpil efò. Donk lè w gen yon aktivite kote ke chak ane y ap onore tèl atis nan tèl disiplin, sa ede atis lan fè plis efò. Bò kote pa li, Marlène Bastien ki se City Komisyonè Distri Nimewo 2 nan vil North Miami kwè ke evenman sa a li merite atansyon otorite k ap dirije vil la. Se yon sware ki ekstrèmeman enpòtan. Le fèt ke Majistra Daniella Levine-Cava, Avèk mwen, nou genyen pwoklamasyon pou tout atis yo. Setyèm randevou anyèl Prestigious Haitian Music Award te derape avèk im nasyonal peyi Lèzetazini ak peyi Dayiti, swivi de pèfòmans atistik ki mete an vedèt kilti ayisyèn nan. Se plis pase 12 atis ki te jwenn lonè respè pou kontribisyon yo a evolisyon mizik ayisyèn nan, pami nan yo, J-Perry, atis solo, Brutus Derisaint, Maestro Zenglen, Jude Jean, chantè-konpozitè gwoup Kadans, Ernst Vincent, alyas Tinèz Vensan, basis òkès System Band, Ronald Smith, gitaris òkès System Band, Florentina Nicolena, gwoup Zenglen, Blondedy Ferdinand, atis solo, André Fouad, powèt, James Germain, chantè-konpozitè, gwoup mizikal Equipe, Murat Jean Bellony, chantè, mizisyen, konpozitè, Didier Nicky Nix, gen tou Guy Weber Guerrier, alyas Guy Wewe avèk Kit Kat ki anime emisyon ki pote non Sak Show ki te jwenn lonè respè pou aktivite pwomosyon mizik ayisyèn nan rezo sosyo yo. Nan finisman sware a, voa Kreyòl te rankontre avèk Kerby Léveillé ki se alatèt prestijye Station Music Award ki te fè konnen, Gen kèk erè ki pou korije, men deja l ap planifye ane pwochèn. Gen erè la toujou.
Men nou tande sa yo di nou korije n ap korije. Sa fasil lè w gen yon bagay w ap korije, w ap mete l sou ray. Mwen fyè de setyèm edisyon an, uityèm nan ki pral 14 janvye 2023 e 24. M panse ke nou pral fè plis bagay, nou pral fè plis bagay. Sèl sa m ap di moun yo, nou pral fè yon gwo maryaj ameriken avèk ayisyen. Li pap gen ayisyen sèlman. Sa m klè? Nou klè ladan? Non pa m se Jude Deronsre pou voa Kreyòl nan North Miami, Eta Florid.
E se la a n ap mete fen nan pwogram nan. Se te yon plezi kòm dabitid pou n te avè w. Se premye sòti nou pou semèn nan. Nou deja swete nou yon bòn semèn. Nou vle salye Rob Macklin, zanmi pa nou, Ben Sento, nou pa konn se Abdelrahman ki lòt bò a, si se oubyen Tyangyang, men nou salye tout moun. Mèsi Jean Robert Philippe ap rejwenn nou demen menm si ou wè jodi a l te lakay li epi nou salye Sandra Lemaire tou Serge Rodrigues e tout lòt ekip la ki te mete pwogram sa sou pye mwen se Jacques Lamb Elizer bonswa e a demen.